Èske ou te konnen ki jan ou ka trete enfeksyon ou ka rete pèdisyon avèk militon vyolèt? Alò, si w gen pèdisyon, ou bezwen rete l, m ap pale w de pèdisyon jodi a. Yon lòt jou, m ap esplike w ki jan ou ka trete enfeksyon an avèk militon blan. Ok? M pral esplike w ki jan ou ka rete yon pèdisyon. avèk militon blan. Alò, bonjou, bonswa tout l moun, sa depan de lè ke ou rive sou chèn sa. Si w rive sou chèn sa, pa ezite pataje, abòne. Envite yon zanmi, envite yon fanmi, vin fè pati nan fanmi Blenda Okap la. Non pa mwen se Blenda, dous Okap, fanm dous, ou konn sa deja. Fanm okap. Alò mèsi byen mèsi et byenveni ak tout nouvèl abòne mwen yo. Sa fè m plezi pou moun ki pataje videyo m yo. Humm m gen yon kado pou ou. Sa fè m plezi pou moun ki pataje videyo m yo. Mwen wè ki moun ki pataje yo. Ebyen kontinye travay lan. Nan mwa d me an nou pral fè giveaway. Moun sa m sonnen l ap deja chanpyon. Paske mwen wè moun ki pataje l ki envite moun ki fè mwen genyen nouvo abòne ki vini sou chèn nan. Alò. Pa ezite pataje l, pran ti chèz ba w, vin chita pou m rakonte w ki jan ou pral rete pèdisyon sa, pwoblèm ki nan fwaye w la. Ou marye avèk nèg la, l ap toumante w, poutèt ou pa gen timoun, gen gason yo kwè nan sa, yo kwè si w pa gen timoun avè yo, menm ke w marye ansanm avè yo, ou ka kite yo nenpòt lè. Alò, yo fè konfyans, lè yo gen timoun, yo di yo depanse pou pitit yo. Alò, pran ti chèz ba w, vini m rakonte w ki jan. Ou pral tonbe ansent, ou pral rete pèdisyon ou, dij. Avèk militon an. Nou pap tade, nap antre nan manman penba. Pran ti chèz ou, gade videyo jiska la fen, pou konnen ki jan pou rete pèdisyon ou. Wap bezwen yon grenn militon vyolèt, yon grenn militon blan, oh my god, ti moun mwen malad avèk vyolèt sa, dezole. Yon grenn militan blan, w ap bezwen yon tèt lay vyolèt, se sa, yon tèt lay vyolèt, epi w ap bezwen yon kiyè a kafe siwo kann, yon kiyè a kafe siwo kann, w ap bezwen yon militon blan, yon tèt lay. W ap kale lay ou epi w blende l. Lè w fin kale lay lan, po lay lan, brile l. Brile po lay lan. Eske w tande? Brile po lay la. Kounye an, w ap blende lay la avèk milik ton an. W ap mete yon, lè w fin, w ap pire l, w ap pran, kon milik ton an ap bay yon dlo, w ap pire l, w ap pran ji a, epi w mete yon kiyè siwo kann ladan l, ou bwè l. Ou ka fè l 3 fwa pa jou, si w gen tan. W a ban m nouvèl. Kòman pèdisyon pral rete? Kòman timoun nan pral rele manman, papa nan kay la? Pou moun ki di m konsa, yo pa konnen ki sa ki rele siwo loja a, lè m ba nou resèt avèk siwo loja. Siwo loja se siwo kann, cheri. Si w pa t konnen l, se siwo kann ki rele siwo loja, oswa melas, yon gwo siwo nwa ki vin tankou rapadou, tout sa yo se siwo kann. Si m pale w de siwo kann, ou pa jwenn, ou jwenn rapadou, baton, chokola. Se de sik natirèl ke nou bezwen pou nou mete nan remèd sa yo. Gon seri de remèd wap fè, se de sucre naturel ou mete ladan yo, se yo menm kap ka ede w. Pafwa, moun nan konn gon pwoblèm, li pa ka fè timoun, men se kèk bagay ki kontrarye l nan vant li. Alò, lè w fè de resèt naturel, ou gen plis chans ke lè wap pran antibiotik, doktè konn di w pa ganyen, epi wap pran remèd, anyen pa mache. Alò, si w bezwen gen yon timoun nan fwaye a, ou pa lòt bagay ke mete Psalms ou yo an pwatik, fè yo, epi w ap ban m nouvèl. Si w renmen videyo a, pa ezite pataje l, abòne, envite yon zanmi, envite yon fanmi, m fè pati nan fanmi Blenda Okap la. Merci, a la prochèn nan lòt video. Kite kòmantè, dim ki pwoblèm ou genyen, kisa w ta renmen konnen, kisa w ta renmen fè, epi m ap ede w nan fason pa m, paske mwen konnen anpil resèt natirèl, kijan m ka ede w? Se sèl fason sa m ka ede w, alò ou menm, se ta vou, pataje, abòne, envite yon zanmi, envite yon fanmi, vin aprann plis, m ap aprann avè nou, w ap aprann avè m, vin aprann plis remèd natirèl ke nou pa genyen. Nou pat konnen epi map potel pou nou. Mèsi, nap wè wè a la pwochèn.